Youtube se yon aplikasyon ke anpil moun fè kòb ladan. Se yon aplikasyon ki peye trè trè byen. Men pou w rive fè kòb nan youtube, fòk chanèl ou an monetize. Mwen menm mwen gen yon chanèl ki apèn monetize pa twò lontan e nan mwens ke yon ti kras tan chanèl lan li monetize. Jodi an mwen vini esplike w kòman ou menm ou kapab gen yon chanèl youtube ki monetize byen rapid. Se sa k fè m ap mande w gade videyo a jiska lafen pou w kapab aprann kòman ou kapab monetize chanèl YouTube ou an byen fasil. Fason ou kapab ankouraje m nan sa m ap fè an se lè w kite yon like sou videyo an epi w pataje l avèk yon zanmi w. Sa fè kè m kontan anpil. Gwo bonjou, gwo bonswa pou chak grenn moun kap gade video sa, non mwen se Bonheur Mardochée, sou chanèl ou paj wap gade video m yo se Ti Bonheur Dopalè. Yon non ki fòme avèk non de fami mwen epi zòn natal mwen. Donk jodi an. Mwen vin esplike ou kòman ou kapab monetize chanèl YouTube ou an byen fasil. Jodi an, mwen vle pran yon ti tan tou pou mwen remèsye chak grenn moun ki te kontribye, ki te rann chanèl YouTube mwen an li monetize. Donk, ou menm ki gen chans gade videyo sa, ou poko abòne avèk chanèl YouTube mwen an, fè sa kounye an, ou pap regrèt. YouTube li ba ou yon dire delè pou fè E pou w ranpli prensip ke ou dwe ranpli yo pou w kapab monetize. Pou w rive monetize nan YouTube, ou dwe gen 4000 è de vizyonman avèk 1000 abòne. Donk, se apati de sila ou pral kapab arive monetize. Men kòman ou kapab rive fè kantite de lè sa yo sou chanèl YouTube ou an? Donk premyèman, YouTube se yon aplikasyon ki vrèman strik, se yon aplikasyon ki vrèman vrèman e konplike nan yon sans. Sa vle di, premyèman, avan ke ou gen yon chanèl YouTube, e ou dwe konnen dabò ke pwodwi ke ou pral. Pataje sou chanèl youtube yo se pwodwi ki pèsonèl avèk ou menm. Si w gen yon chanèl youtube, ou pral eseye kreye chanèl youtube lan pou w pataje e sa moun deja pibliye oubyen pwodwi lòt moun, se si ke ou kapab gen gran difikilte avèk chanèl youtube ou. Mwen menm chanèl youtube mwen an li monetize nan mwens ke yon ti tan e nou konnen ke. Yo te k bay sèlman 1 an pou w kapab rive e fè 4000 è sa a avèk 1000 abòne an. Kòman w kapab monetize chanèl YouTube ou an byen fasil. Kontni ke ou pral pataje, ou pral lage sou chanèl YouTube ou an, Met su ke e sa yo se orijinalite w. Donk, gen anpil moun ki kreye chanèl YouTube, se swa yo kapab yo komedyen oubyen yo yo se yon moun ki konn ki konn fè e pwodui kosmetik oubyen yo konn kapab pataje kou kizin. Donk, fòk ou si ke sa ke w ap pataje sou YouTube la li vrèman enteresan. E lè ou lage yon bagay ki enteresan sou chanel youtube ou an e moun kontan tandel ou byen moun renmen gadel se apati de sila ke ou kapab arive monetize chanel ou an byen fasil paske tout otan plis moun ap gade video ou tout otan plis moun ap swiv ou se plis avantaj ou genyen pou monetize chanel youtube ou an pi rapid. E se si se apati de sa ke ou apral pataje sou chanel ou an, se la ke ou pral arive jwenn plis moun swiv ou. Youtube telman se yon aplikasyon ki trè strik, jan mwen sot di nou an, menm mizik ke ou ap pataje anba video ou yo, li dwe se. Yon mizik ki pa gen dwa dotè sou li. Si non ou kapab wè nan videyo an li make reklamasyon. Donk tout sa ke w ap gen pou fè sou YouTube li toujou enpòtan ke se pwodwi pa w menm. E lè w gen yon videyo ki gen reklamasyon sou li, ou kapab wè ou fini fè 4000 è an, ou fini gen 1000 abòne an, ou pa kapab monetize. Sa kapab rann ou gen pwoblèm pou monetize. E lè w ta resi fin monetize chanèl YouTube lan, ou gen de bagay ke w pral pataje sou li ki vrèman enteresan, se si ou gen opòtinite pou kontan paske lè chanèl ou an monetize, ou gen aksè pou fè kèk ti kòb ekstra sou YouTube paske YouTube li vrèman peye. E ou pa peye anyen pou kreye yon kont YouTube si tout fwa ou gen yon kapasite pou kapab pataje sou YouTube. Li vreman enpotan pou ou menm ki ta renmen yon YouTuber, pou ou menm ki ta renmen gen yon chanel YouTube ki monetize. Depi ou mete sa yo an aplikasyon, li tre fasil pou kapab rive monetize chanel ou an. Se sa ke mwen menm mwen te vini pataje nan video sa ansanm avèk nou kòm konsèy ou menm ki swa gen yon chanèl YouTube ou byen ki pral gen yon chanèl YouTube ki ta renmen li monetize byen rapid se sak fè mwen te chwazi fè video sa avèk nou pou m te pataje kòm eksperyans mwen nan YouTube avèk nou jodi an. Donk, toujou rete konekte avèk chanèl oubyen paj Ti Bonè Do Palè yo pou w ka pa rate pyès videyo m ap gen pou m lage yo e se si ou p ap regrèt paske chanèl sa a li toujou vini avèk de mesaj ki ase enpòtan pou nou menm. Donk, rete konekte jan mwen sot di nou an, n ap kwaze ankò nan yon lòt videyo, nan yon lòt bagay ki kapab toujou enpòtan pou nou.